Bonswa tout moun, bonswa tout moun, spesyalman avèk tout nouvo moun yo, mwen konnen la aktyèlman la, gen anpil nouvo moun ki antre nan kò dwàn, mwen fè videyo sa nan objektif pou mwen montre nou ki jan pou nou ale monte sou bak ofis nou an, ki jan pou nou monte sou paj kò dwàn nou an, dakò? Lè nou gen moun ki telechaje aplikasyon an, men aplikasyon an defwa l konn bay pwoblèm lè w al telechaje l sou Google Chrome, li konn pa bon. E lè w al telechaje sou Play Store. Pito ou kite l konsa, chak lè w ap monte w annik al sou Google ou monte sou li, ou mete username nan ak modpas. Men kijan w ap fè l pou w fè l. Pa egzanp la, mwen menm m pa, m pa, sa se Chrome men m pa pase sou Chrome, mwen prale sou Google pito. Men ni, m vin la, sa se Chrome, m te ka fè l sou li, men mwen m deside pase sou Google. M vin la, m fè yon klik sou Chrome, m klike sou Google Chrome. Enpi tou, m vin la nan mitan la, nan ba de rechèch la. Se sa ki navigatè ou byen ba de rechèch la. Ou klike sou li. Enpi tou, ou ekri kodwan.com. Kon mwen pa m nan deja la, m annik vini sou sa. M pran kodwan sa. Ou men ou ap mete kodwan.com. Enpi la ba ou. Wi men men lis code one yo yo ban mwen yo banm lis yo banm lis code one konnya la map vini la nan sa la m vini anba la m desann la m klike sou code one sa m klike sou li oubyen gen yon code one ki di impossible is nothing ou klike sou li osi. Sa m kwè sa e sa ki genyen telefòn nan. Ok. Konnye a la, lè l ouvri sa a ban m konsa, m monte anlè a la sou 3 ti pwen blan sa yo m wè a, 3 ti ba blan sa yo, m klike sou, m klike sou li. Konnye a la, m vin la a anba a ankò, m fè login, m klike sou login. Mwen klike sou login, konnye a li ban m kote pou mwen mete mo, mo, username nan. avèk modpas la. Ni an pral mete username nan avan. Username nan se Delson 87. Li tou ban mwen l, m chwazi l. Ou mwen ap mete l. Kounye a la, modpas la m vini la, ankò m klike dwèt mwen ladan. M klike dwèt mwen sou li, li ban m kote m mete modpas la. M mete modpas la. Mwen mete modpas la. Mwen mete modpas mwen. Epi tou m fon ti monte l konsa pou m ka wè kote pou m login nan. M vin la kote ki make login. M klike dwèt mwen sou login. Epi tou m ap gade pou m wè ki sa ki jan li ap monte. Ta sanble ke li yon ti jan loul poko monte. Fon ti klike sou li ankò. Ok, kounye a li ap monte. Li ap monte. Yes, yes, ya. M gen tan anle la. M gen tan sou kouwòd wan. Mwen gen tan sou kouwòd wan. Kounye a la. Sa m pral fè la. M pral fè yon ti eksperyans. Mwen pral fè yon ti eksperyans ansanm avèk nou. Yo di m konsa ke la, yo di m konsa ke mwen genyen yon pake. Pake pa m nan m gentan pran l deja depi yè. Sak pase la entènèt mwen pa bon e pa li pou vle ouvri kle ban m nan. Fon ti bay, fon ti monte pou m ka fon ti eksperyans. Entènèt la poko. Vlem fè anyen pase la. Entènèt mwen lan. Yes ok. Kounya yo ouvil ba mwen. Kounya la men ki jan sa ye. Ok. E lem desan nan ba la. Mwen gade la. Sa se saldo di kont mwen. Sa e saldo di kont mwen. Men saldo di kont lan. Men ni, sa se kòb mwen genyen sou kont mwen la a, m ka retire kòb sa a. Dakò, m ka retire kòb sa a. Epi tou sa rele bonis potansyèl. Dakò? Men pake yo di ou genyen an. M gen yon pake titanyòm. Ok? M gen yon pake titanyòm. Epi men link d'affiliation m nan, se link sa pou m voye ba yon moun lè moun nan ap enskri. Si m bezwen yon moun, si m bezwen enskri yon moun, m ap annik kopye l pou m voye ba yon moun. Kijan m ap kopye l? M ap annik peze dwèt mwen sou li konsa, m fè yon klik. Nou wè? Otomatikman m fè klik lan, ou wè l make kopye. Kounye a la m annik al sou WhatsApp, m annik peze dwèt mwen sou WhatsApp, epi tou fini m fin peze dwèt mwen sou WhatsApp, m fè yon ti leve l ankò, epi tou mwen ap annik wè li make mwen ap annik wè li make kole. Enpi tou m klike dwèt mwen sou kole enpi li ale. Enpi tou m voye l ale al jwenn moun an. Yes se sa. Sa anba la a, m pral montre w sa se kote pou nou chanje lang lan. Lè nou bezwen mete l nan yon lòt lang. Men ki kote pou nou mete l nan lòt lang. Men ni la a. Seleksyone, lè pou w seleksyone lang lan, ou vin la a, ou klike dwèt ou sou sa la a. Ou klike dwèt ou sou ti flèch la, epi tou li ap ba w lis lang yo. Kounye a la ou menm ou chwazi lang ou vle a pou mete l pou mete l sou li. Apre sa ankò, e, men sa ki live chain nan mezanmi. Lè nou klike la sou live chain, nan pandan klike la konsa, moun sa e moun ki potko yo, lè w klike la, yo ap annik al e, e ba w yo yon seri bagay pou aksepte, yo ap ban nèg ba w tout adrès ou a, yo ap ban nèg gade kote yo di w anba nèt la, kote yo di w wi ou non an, kounye a w ap ban nèg di w wi, enpi ou tou anrejistre nan LiveTrends. Dakò? Ou tou anrejistre nan LiveTrends. Kounye a la, lè w fin anrejistre nan LiveTrends, kounye a la, y ap ba w, y ap ba w gift code la. Pou w jwenn gift code la talè, ban m fè yon lòt bagay. La a, se pou gad, se pou, la a, si nou vini sou ti flèch sa la nou klike la, nou wè la a yo make Quad One Reward. Sa se Quad One Reward, kantite Quad One Reward yo ban mwen nan sa mwen te achte enpi sa yo vin ban mwen chak mèkredi m mete sou li enpi sa a yo yo yo ban mwen chak lè mwen yo achte pou mwen an, chak lè mwen sikle a mwen fè kòb la. Aprè sa si m tounen klike sou li ankò, mwen ap wè la a se pwen agoch pwen adwat. Nou wè valè pwen m genyen a adwa agoch mwen. Mwen genyen 5220 pwen. A dwat m pa gen youn. Si m te gen a dwat m tap si fon yon kout siklaj. Kounye a la a, se pa sa ki enpòtan, sa a ap montre nou. Sa a li menm li rele saldo di kont. Se sa ki saldo di kont ou an. Se la a y ap peye ou lè kòb la disponib. Kounye a la pou ou jwenn gif kòd la, men ki jan w ap fè pou w al jwenn gif kòd la. Ou annik vini sou ti bagay sa a la a, ou klike sou li konsa. Ou fè yon klik anwo l. Kounye a la, ou desann ou klike nan akawont. M klike sou akawont oubyen kont. Enpi m kli, m vin la ankò, m klike sou gif kòd. Gif kòd. Menm yo dim konsa di a m son nèg serye kyc m pase deja dakò kyc m pase deja depi nan mwad avril ok yes gif kòd mwen an yo pa montre m li la mwen gentan itilize gif kòd mwen an deja san pwoblèm men si m te vle rewèl ankò mwen te kapab rewèl ankò dakò. M te kapab chèche gift code la ankò. Byen, se sa a se ti eksperyans sa a m te bezwen fè ansanm avèk tout nouvo moun yo pou nou konn kijan pou nou monte sou back office nou an trè fasil. Se pa yon grand chose si sa a se. Mèsi. Non pa mwen se Don Delson.